Sa ti pitit sa gen manman? Bon, se pandan m soti, m al nan mache epi m kite ti pitit la lakay la. Mhm. Se yon vwazinaj ki gen yon timoun tou ki malad. Kounye a pou l ka trete timoun nan, mhm. li pran rad ti pitit mwen an, li fè malfezans sou ti pitit la. Kounye a, tout kote m pase ansanm avèk ti pitit la, m pa ka jwenn gerizon. Mhm. M al nan jèn, m pa ka jwenn anyen. Se mhm. pandan m vin kay bòkò a, bòkò a fon limyè pou mwen, bòkò a fè limyè a, li di m, se vwazinaj la ki fè malfezan sou ti pitit la. Kounye a, se sa fè m vin avèl kay bòkò a, pou mwen si ma jwenn gerizon ansanm avèl.
Kouman misye, konbyen jou gen la? M nan nenpòt 15 jou ansanm avè l la, kay bòkò a la. An an. Sa vle di e papa ap goumen la pou l ba w, pou l ba l lavi? Wi, l ap wè si l banm, si l banm lavi ansanm avè l.
Mezanmi. Men kiyès ki di w se li k fè l? Pa vin fè manti sou moun nan kay bòkò la non. Hum, men, se bòkò a ki fè limyè a, ki, ki jwenn. Se sa ki fèt.
Ok e rès dlo sa madanm ou ap prann e aswè a pou kapab e al vide l nan kafou ansanm avèk poul la ou t achte a.
Dakò.
Bon, kabrit la se aswè a la map touye kabrit la. Tout pye sa yo, mwen pral depoze yo nan kafou. Pase menm si ou wè ti moun nan li kòmanse konsa, li poko fin bon, m poko ka voye l al travèse kafou. Sa vle di li poko fin bon? Non, li poko fin bon. Li kwa o mwen jan li te ye, li kòmanse. Men m gon dènye resèt pou m fè sou li, apre sa pou m voye ale. Men papa sa kouman moun nan fè fè sa pou yo voye l pran rad li pran rad yon ti moun pran. Anbyen ou konnen moun nan li menm ki fè sa son moun ki te deja rete nan zòn nan li menm li fèk vin nan zòn nan e ou konnen depi wè ou fèk vin nan zòn nan yo toujou ap chèche w ou konprann wi se sak pèmèt ke moun nan ale al fè aksyon sa. Men si l pat vin la l te ka pèdi. Li tap pèdi li tap pèdi e jou l vin fè limyè a genlè se Bondye ak leseyn yo menm ki fè l vini pase si l te gentan kite 2 jou pase li tap pèdi pitit la. Madam vini vin pran pitit la pou kapab mete rad sou li, pou kapab e chita ansanm avèk li. Mwen t pran ni, epi mwen t ale nan lòt chanm nan pou kapab mete rad sou li. Nou menm maladi nou trete, Li pa gen dwa nou tou bal aret epi nou abonel wi nou abone. Eske si yon moun ta nan peyi lwen ou kapab fè yon tretman konsa pou li a distans. Wi nou kapab fè sa sèlman nap bezwen non moun nan avèk direksyon kote li a wi epi nou menm espri nou gen yo nap konpoze beny nan menm jan ou wè nou konpoze beny sa la epi nou espedye li men beny sa li menm la ka fèt Ami nou. Nou konprann lap kapab fèt. E nou menm gwo tretman nou fè nan lakou a, ke se swa maladi moun nan gen. Moun nan te gen mèt gen malkadi, li te gen sa l te kapab ye a, nou trete l. Apre sa pou lòt kondisyon nou menm nou fè nan lakou a. Nou bay kontra, nou bay lajan pou lajan, nou fè eskont nan lakou a tou. An fè eskont? Nou fè eskont. Nou fè sakrifis. Lè w di w fè eskont la, kòman? Lè m ap pale w de eskont, tankou nou menm, moun nan ka nan nesesite, li vin kote nou la, nou siyen pou li, si se, egzanp, si se yon milyon dola l ap pran oubyen si se 200 mil goud l ap pran, nou ba li l. Si moun nan pran yon milyon dola. Li menm, li eskonte yon milyon dola, dyab la li menm an retou li pa bezwen lajan. Ou menm genlè gen kòb nan bati sa la tou. Oh!
Ou pap antre nan yon lakou konsa zanmi m pou jwenn, pou pa jwenn lakou sa gen lajan ladann non. La sa se yon kondisyon.
Mezanmi! Wi. Sa se yon lajan li menm, sa se yon moun lòtbò. Men.

Gade de tete mesye, gade kote m tonbe sou yon bon ougan mesye.
Ban nou pale plis paske mwen m anvi pale avè w. Wi, ok. E m te ap pale avè w talè a, m te di w nou menm lè w wè dyab la bay ou eskont li pa bezwen lajan de retou. Wi.
Paske li menm li fin gen lajan. Li menm sèlman ou egzanp ou pran yon milyon dola nan lakou a, lè ou vin w ap pot peye, w ap ni ki achte yon bèf. Wi, lè n ap fete nou bay bèf la. Se konsa dyab sa li menm li sèvi, li pa bezwen lajan. Sa vle di, si yon moun pran yon milyon dola la, pou konbyen tan l ka gen bèf pou l ap bay nan lakou an? E moun nan, li pran yon milyon dola dyab la bay pou yon ane. Ok. Pou yon ane.
Epi l fin ba l yon bèf sèlman? Non, depi w fin ba l yon bèf, ou pa konn anyen ankò. Lajan w fè sa w vle avèk lajan w. Aa! Wi.
Se kote pou moun vin pran eskont tout lajounen, monchè. Wi, yo menm se, se konsa dyab la li menm li bay li. Sa son baka?
Se li menm.
Dyab sa li menm se li menm, m vin, se avè l m vini, m vin fè yon pale ansanm avè l, m moute dosye pou ou. epi pou m al depoze l devan kriminèl la. San li menm, dyab sa li menm li rele dyab an dèy. Kondisyon legal. Men gen lè ou pa fè bòlèt bò isi an? Nou fè bòlèt.
Men nan syans mwen m pran sou rezo m tande kijan y ap fè bòlèt nou menm nou pa fè bòlèt konsa. Kòman ou fè bòlèt ou menm?
Bòlèt la li menm men kijan nou prepare l. Tankou moun nan kontakte nou, li monchè m bezwen on mayaj osinon m bezwen on pye bòlèt. M pa gen pwoblèm ansanm avè w. M pa pran on goud nan men w. Mwen m toujou gen se avèk mouton m fè l. Ou achte yon mouton, m vini m prepare bòlèt ou pou li. Yon maryaj la li mizè ak mouton. Men ou pa jwe bòlèt pou moun?
Non, mwen m pa jwe bòlèt pou moun. M ba w, m fè bòlèt ou, m ba w bòlèt ou, al kraze bank. Afè w ap tande moun di w voye w jwe bòlèt nan lakou ou pa la. E pa vre. Mwen m pa fè bagay sa, m pa konnen l tou. Lè fini tou, m pa gen, lakou m pa gen santral bòlèt, lakou m pa gen bank bòlèt. Men kouman tout bougan ki egziste se ou dam sa chwazi pou fè tretman timoun nan ba li. Bon, anben ou konnen lè se wap fè bon bagay, ou toujou ou pa ka sipòte moun. Sa vle di travay pa ou se moun ki di lòt men kote bougan. Men kote li ye. Lè fini tou mwen menm se dyab mwen ki banm fòs m fè travay mwen, m fè travay mwen bon, li chache moun. Ki nimewo telefòn ou papa? Bon, nimewo telefòn mwen ki se plis 509. 41 90 34 45 wi son sèl nimewo m gen m pa gen 2 nimewo e ti kabrit sa m ti m fè wè se avèl mwen trete ti gason an pou jis ti gason an granmoun pigaw janm bal manje vyann kabrit pase depi w bal vyann kabrit maladi ap retounen double l ankò atal granmoun wi li pa janm dwe manje vyann kabrit ankò. Jou l mete vyann kabrit la nan bouch li, li tounen. Maladi a retounen pran l ankò, li pap janm. Sa vle di si sa avèk yon poul ou te fè l, papa?
Li pa tap janm ka manje vyann poul menm.